Hello byenveni sou chanèl la Miss O an kreyòl la Nan ti videyo sa jodi a mwen pwal montre nou kijan mwen fè on ti resèt papita byen fasil Si nou pa konn kisa ki rele papita nap resi konnen nan videyo sa so kontinye gadem pou nou ka konnen kisa ki rele papita. Pou nou fè pa pita nap bezwen bannann, menm bannann nou konn bouyi yo, menm bannann nou konn fri yo, menm kalite bannann sa, si nou vle nou ka itilize sa ki vèt la, oswa sa ki kòmanse mi an, se chwa pa nou, si nou itilize sa nou konnen pa pita nou ap gon ti gou dous, e mwen pa rayi lè pa pita gon ti gou dous tou, Nap bezwen on ti sitron, map itilize sa pou m ka fè fòm papita, se menm zouti sa yo konn itilize pou yo lè nap kale kawòt. Nap bezwen dlo, nap bezwen on ti sèl tou e nap bezwen lwil pou nou ka fri papita. Ann kòmanse ti videyo sa. Pou m kòmanse map pran sitron an, map koupe l fè l 2 bò, map itilize on bout Wap pije ti ju sitwon an nan dlo a. Kounya wap pran yon ti sèl, janm di nou an se menm jan lè nap fri bannann, nap mete yon ti sèl nan dlo a pou bannann nan ka gen sèl. Wap simen l, kounya map goute dlo a pou dlo a pa sale e pou l ta gen ase sèl tou. M mete yon ti kal ladan toujou. Konnya map pran bannann nan, banm retire lwil sa, map pran bannann nan, map koupe chak pwent yo pou l ka pi fasil poum travay avèl, epi konnya wap rache bannann nan, banm pran yon lòt kouto ki pi piti. Wap rache bannann nan, kale bannann nan e pa rachel non, kale bannann nan nòmal jan nou konn kale bannann ok. Gende lè lè nap kale bannann gende lè map kale bannann e pa nap lè map kale bannann gende lè li fasil gende yon gende yo tou kap fè tè resan kòmsi yo pa vle pou manje yo banm ki pwoblèm yo. Men ap enteresan, men yo konnen yap jwenn avèm. Bannann sa, fòl gen menm 3 semèn nan frijidè a wè konnya li vle chanje koulè. Si m achte yon bannann li gen 3 semèn nan frijidè a li byen li dire m anpil tan anvan l kòmanse mi. Se nan yon bèg. Mwen mete yo nan frijidè a sak fèl direm konsa ok konnya wap pran dlo a wap pran bannann nan si nou vle nou ka fèl fè 2 bout men map pran bannann nan map pran e sam te di nou nou konn rache kawòt la wap annik pasel sou li men fèl a fòs nou konprann. Ou wè premye ap vin konsa premye a piti e konnya nou pral fè rout pou nou fè sa ki fè plis sans yo nou konnen e bannann mwen an mi sa vle di l fè yon ti glise nan menm men map pran ou wè sam di nou an bannann nan ap fè tèresant avèm lap fèm wont e tèt li lap fè wont. Konnya map kontinye nap wè sa se sa m pral fè yon lòt ankò nou pral wè lèm sa lè map koupe sa ki pa mi an lap yon ti jan pi fasil ou wè l kòmanse korèk konnya map mete nan dlo a bannan nan genlè konnya map kite l gen e mwen menm ki mèt ou bannann ou wè Li kòmanse fasil. Depi w met yon ti fòs ladan, byen kenbe bannann nan, pa eseye pa sa, sa ki mi an l ap glise nan men nou. Si nou pa gen sa tou nou vle fè sa avon kouto, nou mèt fè l a kouto men m konnen si m fè l a kouto li p ap gwosè m vle l ye a. Sa m konnen l ap ban m sa m ap chache a. Nou wè l? Li byen fen. Ok Map kontinye fin fè rès yo lè map fè sa ki vèt la map moutre nou Pou sa ki vèt la map fèl fè 2 bò Mesye bannann nan fon sèl glise nan menm li genlè konnen mtap kitel gen Ala bannann sou moun E mfè espre mpa retire sa nan video a pou nou ka wè sil glise nan men nou sa nòmal ok. Si li ka glise nan menm li ka glise nan men nou tou. Pa dekouraje. Pa kite bannann nan fè nou fè makak. Konya wap pran menm bagay la ankò, ou wè jan li pi fasil avèk sa, men sa yo ap pi kout. Menm bagay la, rache bannann nan. Si nou wè yon lòt bò nou kenbe l la, nou pa twò alèz, vire l bò. Ok? Mete l ladan. Tout bagay pral pran men yo lè nou kòmanse fri. Pa okipe. Avoye m te fè sa a timoun mwen yo. Bagay timoun mwen yo renmen ti papita yo anpil. Gen de lè se nan makèt chinwa m al achte l. Men m pa nan bagay sa yo ankò. Kounya m fè ti afè m pou kont mwen lakay mwen papa. Kote m pa ka soti la, m fè ti afè m pou kont mwen. M ap vin kontinye fè sa, m ap moutre nou kijan m pral fri. Kon yo ap ouvè fou wap pran yon ti chodyè wap mete lwil ladan pou nou ka kòmanse fri papita nou pap mete anpil lwil nap mete valè lwil nou bezwen an poul ka kouvri tout papita wap kite lwil la fon ti cho men pa kitel twò cho depase poul ka pa kwit twò vit. Pou m kòmanse, mwen te gentan teste lwil la, anvan lwil la kòmanse twò cho depase, w ap pran papita ki te nan dlo sèl la, w ap mete l nan dlo nan lwil cho a grenn pa grenn. Atansyon pou nou pa boule, paske nou konnen li gen dlo ladan, li ka pete, li ka boule nou. N ap kite l kwit jiskase l voye bèl ti koulè jòn, annapre n ap retire l. Pou nou ka simen on ti sèl ladan. Bann vide yo bat pou nou pa boule. Lè l fin fèt, n ap retounen pou m ka montre nou ki koumen li dwoye. E bat pou nou pa mete twòp nan lwil la on sèl kou. Pou l ka byen fèt. Ok, nou wè koulè a. Pa pita premye mòso sa yo fin kwit. Mwen montre nou pou nou ka byen wè koulè a. Yo byen sèk. Lè m fin fè sa yo, mwen pral fè lòt yo. Men m ap bat pou m ka montre nou. Nou wè l? Mwen pral mete sa yo nan yon veso. Mwen mete yon ti papye nan veso a. Kounye a, pandansetan lwil la tou cho, ladan an w ap pran yon ti sèl tou piti. Wap simen sou li ok. Wap virel nan ti sèl la. Map kontinye fè lòt yo anpi tou map fè menm bagay la lòt yo an apre map montre nou lèm fin fè tout. Ti papita gentan fin fèt mwen gentan aranjel timoun yo gentan manje pifò ladan. Map montre nou jan li sèk map retire youn. Fou a toujou cho se sak fè mpa fèl sou li. Map retire youn tout vle tonbe map montre nou janl sèk nou tandel. Map manje youn. Nou tande jan l sèk nan bouch mwen e ti sèl m simen ladan li kòz li gen sèl malgre nou te mete l nan yon ti dlo sèl anvan nou fri l la. Eseye ti resèt sa pou timoun nou si nou gen timoun. Nou ka renmen l tou pou tèt nou m konnen sak chak kon m al nan yon ti store ki jamaiken mwen toujou Pran pa pito sim jwenn yo ok. Sa se fen video a silvouplè pa bliye abone avek chanel la pataje video a tout zanmi nou tout fanmi nou al swiv mwen sou Instagram Facebook Twitter avek Snapchat apresa janm di nou an pote nou byen na wè nan yon lot video Bondye beni nou tout.